Mwen salye tout moun nan non de Jezi. Mwen salye tout moun kap tande m, moun Okap mwen yo, mwen salye nou nan non de Jezi. E jodi samdi ki 25 jiyè 2026. Aktyèlman la li 82 degre Okap Ayisyen, E tanperati a l ap desann aswè a e jiska 77 a 76 degre. E demen si Dye vle ap fè yon ti chalè ankò l ap 88 degre. E mwen salye nou, mwen salye tout pèp okap ayisyen an, mwen salye tout les otorite di kap ayisyen e jodi a sijè ke mwen pral pale m pral pale de la mizik.

E mwen salye e tout moun nan okap mwen yo, mwen salye tout moun nan ki nan lòt depatman yo tou. Mwen salye tout moun ki refije okap ayisyen ki soti nan lòt depatman yo tou ke e byenveni, byenveni e pou nou enjoy nou e le 15 out ki pwal vini la 2026 la.

E se yon vil ki te ki toujou byen trase e pa gen oken vil nan mond lan ki trase konsa. Pi devan ke m a pale de e jan yo kap te ye lontan, jan yo trase men m ap fon ti pale de sa aktyèlman ke si nou kòmanse de ru 0 jiska 90. Gen nan ri yo pèsonèlman e e ki pa fin rive nan lèt nan lèt p oubyen q ke se akoz ke jan mòn yo te ye jan enjenyè e mesye Bertrand Dorgeron te konstwi lavil di Kap-Ayisyen e ki te e pou jis kounye a ki toujou yonn nan pi bèl vil ki genyen nan mond lan akoz ke de jan l trase a. Li trase de A a zèd, de 1 a 90. So an egzanp. So e si wap soti nan ri 18 H anpi wal pran ri 18 G e de ri 19 A a ri 19 B trè bèl bagay bèl balkon e te byen bèl kanalizasyon tou e diran e e lane lèl te fin bati okapayisyen 1670 e Mwen menm lè ke mwen menm mwen se yon kapwa e mwen fèt o kap ayisyen ke e chak tan nan chanèl la mwen toujou ap di sa ke pase je m gen yon fyète ke mwen soti o kap ayisyen ehe mwen yon mwen gen yon gwo fyète e m gen yon nostalji tou ke m kontan m remèsi Bondye ke l te depoze m e nan pati sa an Ayiti. Se pa sèl sèlman Okap te byen trase non men pou nou retounen e m ap kontinye pale de lamizik paske eskize m oditè yo k ap tande m la tou ke e se konsa m ye mwen gen dwa antre nan yon sijè la m tounen retounen ladan l ke pou nou pa kapab konprann ke pou m pa antre nou nan konfizyon so ban m fon ti rete dan lamizik di Kapayisyen e la lamizik E òkès miskle konn ap jwe bèl mizik sa yo okap e tout mesye sa yo nèt e se kelke grenn ki rete e between septan avèk tropikana e pi tou nou te genyen lè dyab bleu nou te gen lè dyab bleu nou te genyen e. d'autres orchestres encore au Cap Haïtien, nou te genyen e e anpil e kote lekòl yo tou te konn ap montre nou la music avèk patisyon, avèk patisyon ke yon bagay mwen wè ke jenerasyon sa ki vini an la a yo inyore. Yo inyore la patisyon e san la patisyon ou pa gen mizik. Ou pa gen mizik nan rekòd. Ou pa gen ou pa gen mizik yo k rete la pou yon yon timoun oubyen y ap chèche yon mizik e epi yo jwenn patisyon paske se patisyon an e ki kè mizik la. Se patisyon an ki ki kòmsi ke ou ka jwe mizik la san w pa bezwen al mande moun nan ki ekri mizik la. Se sak fè ke map pale de la mizik. Mwen m konn patisyon trè byen. E e pi devan, bon map tou dil la nan video a, ma oblije fèl fon ti long lejèman. E mwen konn li patisyon, mwen konn jwe patisyon. Nan ki enstriman? Pwen dentèwogasyon. E ma vin di nou apre kelke minit kap vini la. E patisyon se yon bèl bagay, lè w gen kle de sol avèk kle de fa. e ou aplike l nan nenpòt enstriman e gen enstriman li pli fasil pase lòt gen enstriman ou kapab jwe patisyon li pli fasil e pa gon enstriman ki pa gen patisyon pa gon enstriman se sak fè ke map pale de la mizik jodi a e ke m vini avèk sa se map vini avèk konesans e pou lè jenerasyon e ki ap vini yo ke atlis yo te ka jwenn ni nan youtube la men mwen menm m paka pa pale de la mizik e ke kote k bèy gwo mizisyen e se kote e le nò le gran nò le gran nò se kote ki bal gwo gwo gwo gwo gwo mizisyen an ayiti.

M pap retire Tropicana non men banm fon ti mete Tropicana a kote. M pran Septentrional. Septentrional e e maestro Ulrick Pierre Louis e c'est un homme e ki a beaucoup de konesans dans la musique. E msye pa janm kòmsi ke poul gen yon mizik la san pa genyen patisyon pou mizik la. Top Grisel pap kite, li pap mete l nan album lan. Ke moun ki konnen Ilik Pierre Louis trè byen, mwen menm pèsonèlman ke pou m vin avèk e m kontinye nan mizik la, Ilik Pierre Louis te rete nan ri 16 I o Kap Ayisyen, nan yon bèl balkon, pi bèl balkon nou wè nan ri 16 I a la, se la maestro Ilik Pierre Louis e te fè tout vi l o Kap Ayisyen. Mwen menm mwen te leve nan ri 13 e 14 I. au Cap Haïtien e m te leve men m fèt nan ri 2 L e mwen leve nan ri 0 E 1 I m te rete nan ri 0 J tou mwen se bon timoun Okap ke e m konn tout bagay Okap byen e Ilucran maestro Iluc Pierre Louis e Se yon nonm ki genyen solfèji li pa jwe avèk sa. Nou wè kantite mizik yo ki jwe nan septentrional. E li te gon gwo gwo gwo gwo towo mizisyen avèl tou. Li te gon gwo gwo towo mizisyen, li te gon mizisyen si tèlman mizisyen sa te wo nivo e Mesye Alfred Moïse. E misye il etè tan twonpetis e nan septentrional, li te jwe twonpèt. Li tap jwe twonpèt anpil nan septan. Misye se te yon nèg ki trè trè fò. Misye misye pat kansi ke jwe e lè nan mizik li, li toujou serye, son nèg ki toujou gen yon tanperaman ki trè trè trè trè saj. Ou genyen e maestro Elik Pierre-Louis, ou genyen Alfred Moïse, ou genyen Jacques Jean, Ti Jacques. Bon. Un saxophoniste, msye se yon nèg ki genyen record, msye msye history msye nan music ke m pa kwè ap janm gen yon ayisyen ka fè sa msye fè nan music. Ti Jacques. Sa Ti Jacques fè nan music m pa kwè gen yon ayisyen non. Bon. E pou m rive lwen, m pa wè yon mizisyen nan mond lan fè sa misye fè fè fè nan la mizik. Ke moun k ap tande mizik yo gen videyo nan YouTube, yo wè sa misye fè. Saksofonis Ti Jak Jan. E Ti Jak ki te jwe nan septan, i fè tout vi l nan septantriyonal. Misye, misye se sèl nèg ki jwe sakstofòn van an soti nan tou nen l wi. E mwen menm map chache yon grenn m poko wèl. Genyen moun ki konn jwe saxophone nan nan lòt orkès, nan lòt kote yo, lèm mande yo yo di kiyès moun ki fè sa, moun sa ta sipoze nan premye segonn nan pou l ta mouri paske premyèman tounen se ladanl ou respire. Ou respire nan tou nen, kounye a la, e fò ta gen chans pou louvri bouch la, e fò ap peze nòt yo. Se yon bagay ekstrawòdinè msye te fè, e ke pou jis kounye a li nan listwa, ke Jak Jan te jwe sakstofòn avèk tou nen l. N ap avanse, m apre vin tounen sou li ke m a fè yon videyo nimewo 2.

e Jacques Jean avèk maestro Alfred Moïse les trois maestros nèg sa yo te ekri mizik nan septan nou wè istwa nou wè tout bèl mizik yo ekri e se yon seri de mizik avèk patisyon ke li pa fasil pou jwenn 4 twonpèt 4 sakstofòn ou jwenn yon batrimann apre sa konnya la ou jwenn yon gitaris avèk basis ou jwenn e nèg k ap jwe boulo ou jwenn e bon. Gon bagay m te bliye afè kibòd la. Ha papa sa map fon ti map lonmen non towo a wi misye misye son nèg ki fò anpil nan piano nan òg m pa konn si misye jwe piatis patisyon men maestro a toujou ekri l kanmenm men m pa konn si misye jwe avèk patisyon. Yon mizisyen ki jwe nan Septentrional la, men gen yonn ankò tou wi m'ape lonmen non l men sila a li son w lòt gwo tou. Septentrional gen anpil gwo gwo mizisyen ladan l. E e bon Tretre. Tretre konsa yo te rele misye, misye se te yon nèg yo bay vye non sa a, yon non kansi ke lè m di li pa vye non non, yon non tout n renmen rele l misye Tretre, misye son nèg, misye misye jwe tout estriman dan. Septentrional. Msye konn jwe batri, msye konn jwe òg, msye konn jwe gita, msye konn jwe bas, li jwe saksofòn, li jwe twonpèt, e msye lè msye ap jwe kibòd, w ap panse se yon nèg ki pa jwe enstriman sa yo menm si tèlman msye fò nan kibòd la tou. So, e nèg ki pi fò pase msye nan kibòd la, n ap avanse kounye a pou m antre nan Etienne. E m pa yon grenn la, m pa yon oken mizisyen ki konn jwe kibòd pase misye. Nan mizik ayisyèn. M pa konn, petèt si misye konn jwe e avèk patisyon tou. Pase mwen m kwè nan patisyon men, misye woutinman, misye pwouve l bon. E yonn nan mizik ke misye jwe ke mwen menm mwen m kapab di nou konsa ke mwen menm ki konn ekri, ki konn lire mizik e lè map eseye pou m al e pase pou m al eseye pou m wè nan ki nivo kròch yo tonbe paske m te pase nan lekòl Berklee Music a Boston Massachusetts lè m al eseye pou m al jwe pou m al ekri e kròch yo misye ap jwe a li pa fasil pou mwen li trè trè difisil. E ou konn ki mizik misye, misye, misye vale kwòch yo, misye monte pi wo nivo paske la mizik nan kwòch yo, nan mizik Bèl Ayiti a. Nan Bèl Ayiti. Misye fè yon seri de sibstansyon ke moun ki konn patisyon sa map di a la, misye vire sibstansyon a goch e a dwat e li lage l avèk yon vitès san l pa pèdi bemòl yo. Ha! Nèg ki konn jwe kibòd ka kapab konprann sa map di a, nèg ki konn li patisyon, ki konnen nòt patisyon. Msye, Mesye Etienne, msye, lè msye ap jwe e e pa sèl Bèl Ayiti, lè msye ap jwe Ti Joujou tou nan Septan, msye map gade, msye genyen yon vitès avèk an kle e de sòl la, avèk pi l rankontre l avèk kle de fa la mwen menm m oblije kòmsi ke nivo sa e m te genyen yon pwofesè nan lekòl mizik m te montre l li msye di msye fò anpil li di m konsa ke e li pa fasil pou yon moun ekri mizik sa si w pa konnen li pa fasil ditou paske lè yon nonm ap monte avèk men dwat avèk re de sol li li redesann pou lap antre nan fa bemòl pou l antre li touche si si bemòl la avèk yon vitès si tèlman ekstraòdinè e moun moun ki konn mizik map espli se nan la mizik mwen ye eskize mwen mpral fon ti touse moun ki konn mizik byen sa map esplike a la kapab konprann la mizik ka konnen sa map di a la. E map pran yon ti bwe pou 2 seconde bon ti dlo. Wi mwen retounen anko. E eskize mwen e se goj la ki te bezwen yon ti dlo. Etienne se yon nonm e Mwen menm pèsonèlman m konnen misye soti nan depatman Nòdwès, men misye se tankou nèg depatman Nò misye ye. Misye mwen m pa ka konprann misye nan tout nèg ki konn jwe kibòd. M pa konprann ke vitès li genyen avèk men dwat nan kle de sòl avèk vitès li gen nan kle de fa la, se yon vitès ekstraòdinè. So pou m kontinye pou m di nou sa, lè ke n al gade nan kwòch yo nan tòn yo,

Yon kwoch, misye lè misye touche si bemòl, misye ap antre nan tre nan nan nan nan la bemòl. Misye ka touche l a 5 fwa wi, a 6 fwa ke m ka di l 8 fwa menm, pwofesè a te di m li 12. Ke se dat dat dat is extremitely sa sa trè trè trè trè fas. Sa trè trè extremitely fas. Sa trè trè fas. Misye trè trè fas nan kibòd. Misye konn jwe kibòd e misye E li pap pèdi nòt. Li pap pèdi tou. Pase si wè l pran e, e, e, si bemòl pou l al retounen pou l antre nan fa pou l tounen epi gentan touche do a avèk yon vitès de ekstrawòdinè san l pa pèdi e li konn oktav li tou. Li pap pèdi Octavie konsa e li konn kote yo ye tou nan Octavio. Li konn kote son yo ye. Li konn kote misye si tèlman misye gon nivo nan kibòd misye trè wo pase mwen m konn jwe kibòd byen ke men e m pa nan nivo misye men m konn li m konn m konn ekri mizik tou nan kibòd nan pyano kibòd men ni se pa nan saksofòn ni nan twonpèt pase enstriman sa yo m pa jwe yo. Men msye map rete nan kibòd la avè nou, map pale w de Mesye Etyèn e ki jwe nan sept ki te konn jwe nan Septentrional. Msye, m wè pa gen pèsonn ki janm pale de sa ke majorite nou menm e nan mizik ayisyèn e nou pa nou pa konn sa rele patisyon tou. Yo, nou pa konn, an moun yo pa konn patisyon. Yo pa konn pa, nenpòt lè map eseye pou mwen pou m fè yon seri de ti kou patisyon gratuit map bèy nan youtube la. Ke m gen dwa di apre sa bon, tout m konn do re mi fa sòl men msye mesye sa a li menm lè lap antre nan do re mi fa sòl la li menm e pou lap pran E si la fa sol la fa mi re do avèk men goch ki kle de kle de fa avèk kle de sol la misye pa jwe misye pa jwe e tre tre fò tou te tre tre tre fò men e mesye Etienne vitès li genyen nan kibòd pa gen yon mizisyen ayisyen m janm wè ki genyen bèy sa menm e misye tre tre bon misye tre tre bon. Apre sa konnya la nou te konn genyen loulou ki te konn jwe nan septentrional misye se te yon nèg ki te trè trè bon tou nèg sa yo mouri e loulou te trè bon sou nèg lè lap jwe kibòd nan septan lap danse sou chèz la e janl fèl la ou paka pa renmen janl jwe a misye trè bon tou. Men apre sa pou nou si nou antre e nan basis nou pran Adema, nou pran e nan basis la Adema te trè trè bon, Adema te trè trè bon. Nou te gen gitaris tou, nou te genyen Jacky Delinois ki te yon nèg ki te trè trè bon tou nan gitaris e nan Septentrional ke m pase m fon ti tape pou Septan. Apre sa banm fon ti pase nan Tropicana avan video a fini rapid. E pou Tropicana nou te genyen e yon gwo gwo maestro, e yon gwo maestro ki te trè trè fò, e misye, misye se yon gwo konpozitè misye te ye, se te Daniel Larivière. E misye fèt o Kap Ayisyen, misye e m leve ansanm avèk nèg sa yo m timoun, m leve nan men yo. Nèg sa yo konnen m trè byen. Tout mizisyen sa yo m ap pale la, tout nèg sa yo nèt konnen m byen, ou konnen. Pase se Okap mwen fèt, mwen leve Okap. E gen dotre moun tou ki fèt Okap, ki leve Okap tou, nèg sa yo konnen yo trè byen. Anpil moun, depi se yon kote ou soti, gen yon mizik, nenpòt bagay ki fèt la, moun nan konnen w tou. E akoz de relasyon, popilarite nou te konn genyen. E pou m antre nan Tropicana. E Daniel Larivière. Misye se te yon gwo konpozitè misye te ye. Misye gwo gwo konpozitè e misye trè trè bon. Misye misye te bon anpil ke tout kanaval Tropicana yo se te misye ki te ekri tout. Se te misye ki te konpoze yo e misye misye gen yon e banm wè, misye gen yon kanaval misye te ekri, misye te fè pou Tropicana, m kwè ke dezyèm deseni yo te rele l. e se te se te yon kanaval mwen menm pèsonèlman e eske kanaval sa li menm lè Tropicana te fè kanaval sa mwen menm map di eske se eske misye te ekril pou kont li m pa konnen wi m pap etone tou m pap etone e si misye te ekri e yon bon pousantaj de pou kont li. Men msye, msye te bon. Msye se yon gwo ekriven nan mizik e Daniel Lariviere e yon istwa msye, msye yonn nan pi gwo e album msye te fè pou Tropicana se e Poukisa e Soufrans msye genyen kanaval deseni an li te mete ladanl se te un son nonm ki te trè trè bon yon nèg ki te trè fò nan ekri mizik yon nèg ki te trè trè saj tou e ke msye pat twò lwen depil te mouri la tou ke e. Pou nou avanse an nou antre nan Ti Blan. Yon nonm saksofonis ke misye gwo saksofonis. E se te Ti Blan, Ti Blan te jwe saksofòn nan Tropicana, misye toujou la toujou nan Tropicana. Nan tout nèg yo se misye k rete. Nan tout nèg ansyen yo nèt. M pa konn pou lòt nèg ki pa jwe ankò men aktyèlman la se Ti Blan k ap ki kenbe nan tout ni Septan ni Tropicana nan ansyen nan tout n okap yo. Ti blan selman. M wè misye pou jis kounye a misye la. Misye se yon nouvèl m panse de moun pral etone kounye a la. Se te Ti Jak wi ki jwe nan Septentrional te montre misye jwe saksofòn. Ti Jak. Wi, ti blan se te Ti Jak te montre misye jwe saksofòn. Nèg sa yo te gen bon alye ansanm lontan. Mwen m te ti bebe bon. E se sa y ap di m. Ou konprann? Se sa m te konn tande tou ke misye pa t deny li. M te tande misye t ap pale, misye pa t deny li tou. Misye se yon gwo mizisyen. Nou te genyen yon lòt gwo gwo mizisyen nan Tropicana ankò e ke e li trè trè ra pou jwenn batrimann sa a, yo te rele misye Lescka. Lescka se yonn nan pi gwo batrimann ki te genyen ann Ayiti. E misye trè fò e e se sa k fè ke se sèl misye k ka jwe ki te ka jwe batri nan Tropicana. Ou te mèt pran nenpòt batiman nan wal eseye jwel pou topikana misye wap batiman nan ap jwe li men epa menm bagèy paske lèskate bon anpil lèskate gen yon rit e lèl ap jwe batri e epa nenpòt batiman ki ka jwe non lè misye ap jwe swiv misye bon pa egzanp si yon moun al vle tande mizik topikana yo al tande poukisa al tande soufrans al tande kanaval deseni an. Bon misye gon kanaval misye fè e kanaval la viktwa lè sa m te ti bebe. Kanaval la viktwa e m te ti moun, m te sonje sa. An 1976, misye te fè e kanaval sa, misye misye misye nan tout kanaval ki gen nan tout e kanaval ki fèt nan mizik òkès nan mond lan, an Ayiti sitou, se nan kanaval sa ou jwenn misye jwe batri, yon batrimann ki fè batri a kantike ap jwe nan kanaval la wap tande l. E batri jwe avèk patisyon wi. E wi, sa se moun ki konn mizik ki ka konprann sa map di a la. Batri jwe avèk patisyon. E pa gon pa gon enstriman ki pa jwe avèk patisyon tou. Men misye, lè misye ap jwe batri nan kanaval laviktwa a te gen anpil kwòch. Anpil, anpil, anpil kwòch ladan l tou. E nou te genyen e nèg ki konn jwe òg la anpil tou, Ève. Ève te konn jwe trè trè byen tou. Nou te konn genyen Ève. Nou te genyen e nèg twonpetis an, Tropicana yo ki te trè bon tou. M bliye e te gen e ki jan Ichè. E te genyen. Yon lòt ankò. Te genyen de lòt mesye m bliye non yo non yo pase nan tèt mwen. Nou te genyen e apre sa e nan Tropicana ankò Jeudanis Joseph ki te konn chante anpi an byen, parizyen tou konn chante. Nou te jwenn Paul Edouard. Hum e misye te zanmi m, bon nèg, misye nèg nèg dosil. Paul Edouard te konn chante tou. m rete nan la musique au cap haïtien avan ke m fini m pa ka pa m pa ka pa retounen antre nan septan pou m pase men pran Roger Cola Roger Cola Roger Cola e bon nou wè Roger Cola nou pa bezwen bayen fin zan ankò apre sa konnen la e E ma gentan fin kontinye nan video 2 a ke map fè yon ti kanpe. Apre sa ma voye yon lòt paj nan YouTube lan ankò ke pou nou pale de la mizik e de lòt mizisyen e lòt gwoup e ki fè bèl mizik Okap Ayisyen. Mwen menm map vin pale tou kote m aprann jwe mizik, kote m aprann lire mizik, kote m aprann ekri mizik nan keybòd. E m ap vin retounen tou pou m pale nou kiyès nèg Okap Ayisyen ki te ki te fò nan patisyon, ki te konn ekri mizik. M a retounen ankò nan lòt videyo a, ke si m pa gentan fè l aswè a, demen m a retounen. Bondye beni nou e veye len sou lòt, moun k ap kondui yo pa l kondui e sou fit bwè kleren. e eseye e rete lakay ou pa al kondwi oubyen pran yon rideshè oubyen si w an Ayiti tou pa al kondwi pran yon kous motosiklèt oubyen rete dòmi kote w ye a fè yo vin chache w chache yon woulib pa al kondwi sou pou nou pa al tiye moun silvouplè moun okap mwen yo veye zo nou tranbleman de tè e mwen pa wè oken aktivite la a men e toujou siveye zo nou toujou siveye zo nou paske tranbleman de tè pa gen lè men map gade la nan space weather map avèk nan e nan ap e nan ap ki genyen e pou tranbleman de tè m pa wanyen m pa wanyen sofa men antouka veye zo nou ma ban nou aktivite yon ti aktivite ke Bondye beni nou pase bòn nwit babay tchaw tchaw.